Bonjou, bonswa mè zamou, byenveni ankon nan fanmi an, welcome back sou chanel la, map di mèsi bokou pou ou menm ki abone, ki pataje chanel la, mèsi bokou, e ou menm kap gade video ki poko abone, ki poko pataje, tabou silvouplè mon amou, abone e pataje chanel la pou mwen silvouplè, e pa bliye lò abone pou aktive kloch notifikasyon pou ke lè nou poste pou pa manke anyen, pou pa rate anyen mè zamou, sou abone a li stil wouj, seke mon amou, cheri, doudou. Ou poko abone ou poko antre nan fanmi an fè sa kounya ou pap regrèt mon chouchou mon doudou mon kè e guys mèsi anpil pou sipò nou mèsi nou tout tout nouvo abonem yo mèsi e welcome ok mes amours so ey guys pa bliye website mwen an ap ouvè guys ya jou map poste video sa. Jou map poste video a lap ouvè e nap wèl. Pa bliye guys pou nou al banm sipò nou epi map vini avèk plis lòt bagay. Ok mes amours map ekri se www.jamafashion11.com So jodi a kisa liye se yon ti tèt prank. Mwen gen randevou ansanm avèk Rachelle bidje modèst family guys. So pa bliye pou nou al abone avèl guys. Mwen gen randevou ansanm avèl la map tann li la mwen relel li dim lap vini. So m pral fon ti tèt prank sou li guys m pral dil ke li santi m pral di oh my god guys m pa konn abitye di moun santi but se yon prank m pral dil li gon sant li monte machin la avèk yon sant m gen randevou ansanm avèl pou nou soti ok guys so yeah so rete branche guys pou nou wè ti tèt prank sa guys se yon prank ok se yon prank ok pa jije m pa konn abitye di moun santi but ou pa sipoze di moun santi m pral dil. Li gon sant. Ok mes amours so rete branche guys nap wè talè pou nou wè ti tèt pont sa ok. Ok mes amours so mwen la lontan mwen la lontan so mwen te bezwen fè mwen te bezwen fè intro an guys mwen te bezwen fè intro an so kounya la sa ma fè ma vle machin nan fè bri ok sa ma fè guys kounya m pral relel m pral dil men mwen deyò a. M pral di menm andeyò a pou l te ka vini. Oh my God! Si l wè m bwè l byen pase guys pa bliye banm thumbs up epi kontinye abone guys. Nou nan wout pou 11k. Mèsi mes amours. Ok! I love you guys. I love you. Seriously. Fanmi m yo ke m pa janm wè yo. Ke m pa ka wè yo. Ok! I love you guys. Alright guys. So, jiska demen.

Men l ap vini, men l ap vini. M pa pake kote l, m pa pake devan pòt li a non. Men l ap vini, men l ap vini. Pase isi. Oh, e ou pral kondwi a, gade koze. Wap vin pase mwen isi.

Zanmi oblija. Ou pa manje barbecue a mas la. Mwen m barbecue avèl non fwa. Oblije yo pase ou tande yo do nenpòt kote ou prale son mas, son mas, son mas.
Koman yo men? Pwobableman tout bagay anfòm. Kote pate pam? Kote pate pam?

Ask me something. Sa w prale an ale non. Ou do pete. Petet dan sa. M pa pete. Sa w gen nan machin ou? Men men m te ekou antre la m pran sant lan.
Gade dèyè machin ou si w pa gen kèk choz. Ou pa m konnen choz ki te mouye.
M wè mannik vire konsa. M pran sant lan. M pa di w but m jis pran sant lan. I don't know. Sa w vle di? M pa vle di anyen. But ou bon li k antre nan machin nan m pran sant lan. M pa vle di w but m pran sant lan vre. E pa fòt mwen m pran sant lan. M benyen wi. Ebyen w gen dwa benyen w pa byen benyen. Ou serye? Yes.
M pa di e bay serye. Ou pa mete okin ti spre anyen ditou? Okin ti pafen ti bagay? Yeah.
Gwo bon, bon deodoran m sèvi. Bon m pran sant lan. Pase m nan machin nan la pat gen okenn sant madanm.
Bon sa nan de kote a tande ti fi. Sa wap di la? Non, m serye wi. M pa konnen si e, m pa konnen. Ou pran machin nan oubyen?

Ou te mèt pran youn mete nan bouch ou, se Ou pran youn, byen. eh!
Enben ok, itilize pran youn. M pa ka pran youn, m ap pran tout pake a men epa kounye a la, bouch mwen pa gen anyen. M pa, ok, m pa di ni se bouch ou, m pa konnen kò ou, m pa konnen, ou moute la a sant lan vre. E pa jwè. M desann vit la pou ou, ou mal pou konnen se pran bagay ou gen nan machin ou an, ou te petèt te reti, bliye retire. Ou pa t al achte vyann? Non, m poko al fè makèt. M di map fin soti ansanm avw anvan kote n prale a apre sa ma al fè mal achte sa m gen mal achte nan makèt lan. Eske sou serye w ye oubyen wap fè blag?
Poukisa map fè blag la? Bon pito e mwen k diw sa pase yon lòt moun k diw madanm. M ka konprann men pandan se tan m pa gon moun ki janm dim bagay sa oswa ke poul ta pran yon sant sou mwen oubyen bouch mwen bon son bagay kem vrèman pè. Epi pou malè sèks sa ta rive m. Men chiklet ou tande, m pa konnen m gen okenn pwoblèm.
M pran sant lan vre. Fon ti desann machin nan vre pou m montre w. Desann machin nan epi w ap wè m pa pran sant lan e nen kou monte. Desann machin nan pou ki bi?
Non! M pi gran pase w wi. Pa pale twò avè m tande. Non em e pa fòt mwen pito se mwen k dou sa jan wè m dou lan. Pito se mwen. Ti fi malèt veve se pou pale Stevenson pou ou tande.
E pa fòt mwen.
Map di Stevenson ou joure m. Gade ou wè ou fè m anvi kriye.
E pa fot mwen. Desann machin nan pou wè madanm.
Desann ni pou wè. M bezwen ale. E vre wi gen dwa e rad sou ou a gen dwa yon bagay. Rad sou mwen la pou lave.
E bon mèt retounen al met yon ti pafen sou ou. Bon m talè. Eske m pa konn gen pèfim. Men. Fò m derespekte mesye m tou pran l. Kade kou. Men li pa gen anpil ladan. Fò m malèdve mesye. Non madanm e pa fot mwen. Wè. Ou met Ou pran pou sa m gòm. fè pafon lan m pa gen anyen.
Ou met mete ti staf kwafe epi mete gòm nan nan bouch ou. Ok, banm fè yon ti sòti pou di m what do you think? Men kisa? Eh, kòm Mwen pa m pa pran sant lan. Ou pa pran sant lan?
Non.
Non, m serye. M pa pran sant. Ou met antre back lakay ou al mande marou pou wè. M pa pran sant lan Ou vre. serye? Ou gon sant vre. Non e pa blag. Pa fèm kriye tande.
Sa vle dim poum chanje rad sou mwen poum ale nan stò a? Ou mèt al. Rad sou mwen li pa gen anyen. Ou mèt a ok, ou mèt al antre baka mande mariw si w pa, si w, eske li pa wè w pa gen w sant. Non men e pa jwe map jwe non.
Gad gwosè vant mwen. M bliye mete shaper w la wi. Ale pou n t ka ale madanm. Ou gen sant lan vre m pa vle al pou n kote n prale a nan store pou moun ap gade nou ou gen sant lan vre wi. Ou serye?
Yes ou mèt ale ou mèt ale wi ou mèt ale al mande. Se pa maledve m pa konn abitye di moun sa. Jezi papa.
Map kite valiz mwen la yon moman. Wi ou mèt ale al al al.
Men premye fwa m te ka di sa te ka rive. Men m pa kwè e vre non mwen m panse e maledve w ap fè ansanm avè m. M pa ta ret kwè bagay sa. Ou maledve wi. E pa fòt mwen, m pa maledve. M pa, pito wè m toujou di w sa, pito e mwen, pito m di yon moun yon bagay m pa nan ipokrizi ansanm avè l. Ou mèt antre, al mande mari w la epi m ap tann ou la. Fè vit madanm pou n ka ale. On bagay sou ak gen sant lan. Epi lè w chanje mayo a. Gad mwen byen lave, li gen do ni m bwose bouch wi m byen benyen. Ou mèt ale sou w chanje mayo oubyen pantalon fon bagay kanmenm epi fite ti pafen epi retounen.
Oh my God gad kouman w vin derespektan.
Ale non mom, ale non map tann ou, ou mèt fè sa wi.

Son prank. Son prank. Guys, I'm sorry. Deme fè ti tèt prank sa, but. Ah, ou fache? Sou YouTube boy. Sa mwen vin fè la. Ok, m pati poze fè prank sa avò, sa di?

Alph baba ou pran sant ou wap mache pou ale vre? Non anben m mal poum konnen paske le pli souvan yo di moun nan gen dwa gen sant li pa janm konnen e moun ki pou di men mwen m konnen m pa janm pase maladi bagay konsa. Guys nou wè m byen pranl li pa fache telman but li tandem m dil. Al retounen al jwenn maril li ale vrèman vre wi pou la pou maril al pou sant li lale vrèman wi. Mezanmi 15 mil k a ok 15 mil k.
Nap avanse pou 11 11. Non anbe se 15 mil nan bezwen anvan ane a fini 15 mil nou konnen nou kapab nou kapab 15 mil.
E pa bliye guys bidjè modès family pa bliye al bal love la ok mes amour pa bliye abone epi pataje chanel la pou li guys li gen plan 5000 k ok mes amour. So guys m te m byen pran w? Ou byen pran m wi men ou ret ou
Ou ya adan ou bay kò w da Ou bay kò w da souple nan figi konsa Oh my god Ebyen ok guys nou pral soti la nou pral regle kèk aktivite guys Nap pran yon lòt ti tèt video ok mes amour pa bliye banm thumbs up si w wèm byen pran bgy modès. Li byen pase mes amour li byen pase ok pa bliye. On bon moun wi li tandem yo a tre pou lal pou lal kot maril enben ok mes amour pa bliye abone pataje pa bliye abone avek bgy modès family guys nap wè nan lot ti tèt video ok mes amour.
Sa wap di moun yo. Bye.